La sosyete bonjou. E se te gras son favè je fè nou maten ya nou vle pwezante ou travay sa yo. Maten ya nou vini pou n salye tout pèp la. Epi pou nou di tout moun bòn ane. Nou vini pou nou remèsye avèk tout oditè nou yo ki avèk nou. Raphaël Charles depi Chili big up pou nou. Adis Charles depi Chili. Big up pou ou. Good job, good job. Khalifa Jean depi République Dominicaine. Good job. Et Mackenson, good job pou ou. Yes. Ti mesye Gouman yo Guillaume. Tout lot mesye yo, big up pou nou. Good job, good job. Yes. Nou kapab ap remake sa kap fèt la. E tout bon fanatik mwen yo. Nou mande nou pataje videyo a. Nou mande nou ankouraje m travay. E mwen map ankouraje nou tou. E nou sale tout moun kap gade si bèl travay sa. Menm si nou pa fin site tout nou yo. Men tout moun kap sipote videyo a. Nou swet ou kouwaj. Nou swet ou pap travay pou le pèdan. Men wap travay pou genyen. Pou vou ganye. E jodi a. Nou menm ki pou al antre nan yon lòt ane ap wè de jou. M ap swete w ou te fin pase yon bèl Nowèl, men koulè a la ou pou al antre nan yon ane n ap swete w bòn ane. E nou swete tout moun tou ede nou pataje videyo yo. Ede nou komante, ede nou lak videyo yo. E nou salye tout estap ayisyen yo ki nan dyeskora tou. Nou salye tout moun net an jeneral. Wi, ka fe bel travay. Dadi, depi Gonayiv. Nou salye yo, madan Rafael Chal depi Wanamèt. E nou salye tout moun wanament. Nou salye tout moun pò mago. Enri gonayiv komin pa nou. Nou salye ou pèp la tibonit pò de pè. Se tout travay sa ou ke nap fè. E nou vle remanye pou nou tounen nan peyi nou. Konbyen moun ki vle nou tounen nan peyi nou. Hein? Konbyen moun ki vle nou tounen pou nal travay an Haiti? Jodia nou trouve nou an République Dominicaine nap travay. Wi se vre nou kapab travay tout kote. Men gon bagay yo rele peyi se peyi. E sa fè nou plezi poun salye Infobeto. E poun salye Theriel Delis tou. E pou n salye tout jounalis yo, tout besap, pnh la nou salye nou. Tout kandidat yo nou salye nou. Chak pastè, chak predikatè nou salye nou. Travay sa li pa travay pa m, li pa travay pa w, men se travay nou li. Pou n kapab avanse avèk peyi a. Paske avanse avèk yon peyi, se travay. Pou devlope peyi a se sa ki posib. Men pou yon peyi devlope li mande anpil teknik, li mande anpil bagay. Nou kapab konstate kòman jaden sa bèl, se paske li gen teknik, li se kle nòmal, li pran swen nòmal. Mele. Ebyen sa pa enposib pou nou genyen jaden sa tout kote men fòk ka genyen sa yo rele pran swen. Fòk ka genyen sa yo rele sekirite. Paske depi pa gen sekirite yon kote li enposib. Men se sa ki fè n ap bat bwavo. pou chak peyi gen sekirite. Paske w pa ka pèdi sa. Gouvènman pa nou, yon sèl moun pa ka fè l. Men se tout moun ki pou met tèt ansanm pou fè l. Si se yon sèl moun ki di pou met tèt ansanm, li pa kapab. Paske Anndan palè nasyonal se chak jou leve ou jwenn yon akò siyen. Bon si pa gen tèt ansanm. Pa gen yon yon moun ki ka fèl. Men nap mande pou pèp la gen tèt ansanm. Epi pou n kapab ranje peyi nou. Se pa tire zam, se pa tire kout wòch, se pa tire manchèt. Men se pale nou kapab pale yonn ak lòt epi tout bagay kapab fèt. Dakò? Bigòp pou nou ke m swete nou. Pase yon bòn fen dane e ke Bondye beni nou.